Bon gad on nèg men men li bébé de moi bébé de moi. Twa gwo erè ou pa dwe janm fè lè w ap koze ak yon fi. Premyèman. Pa atache avè l. Dezyèmman. Pa chouchoute l. E twazyèmman. Pa fòse l reponn mesaj ou. Sinon wap regrèt. Abòde yon fi se byen, men konn kòman pou w jere l pou w kenbe atansyon fi sa sou ou, sa se yon lòt bagay. Donk se sa k manman koze a. Paske fi an gen dwa te byen apresye w odebi, byen tolere w, men ou menm gon jan ke w ye, gen de vye erè banal ke w ap fè, ou vin fè fi sa pa gon gout san pou ou. Li vin pèdi tout atraksyon ke l te gen pou ou. An bon kreyòl la, tout san l sèch pou ou. Oke? Sa vle di lè ou konn kòman pou w konpòte w an fas yon fi antanke gason, sa vo anpil. Sa vo anpil poukisa? Paske se sa ki baz la. Se sa k ap kenbe fi sa bò kote w. E se sa tou k ap pèmèt ke. Fi sa tonbe sou cham ou. Men malerezman, majorite gason toujou tonbe nan sans sa. Malgre se pati sa ki pi enpotan wi, men nèg yo toujou tonbe nan sans sa. Se pou rezon sa ki fè m deside pote pou ou 3 pi gwo erè, 3 gwo kokennchenn erè ke ou pa dwe janm fè lè wap koze avèk yon fi donk si ou ta renmen tande pou ou chanje ebyen yon grenn bagay ou gen pou ou fè se rete gade video a jiska la fen kwèm ou pap regrèt menm. Premye gwo erè ke ou pa dwe janm fè lè ou fenk ap koze avèk yon fi se. Pa atache avèl, pa metew twò sou li. Wi ou gen numéro l syad men pa plede anmerde l ekril tout la sent jounen salut bébé sa wap fè la kote ou ye la ou manje deja non pa fè tenten konsa zanmi bay moun nan tan poul reflechi poul wè sil te ka panse avèw tou ok pa kwensel twòp kòmsi depiw leve nan kabann ou premye moun pou ekri se li non pa fèl konsa tonton donk lèw aji konsa Fanm nan vin pranw tankou son anmerdan, w anmerdel twòp, ou pa bal souf menn, ou fenk leve se li, avan ou dòmi se li, men non frè, pa bliye ou fenk kwazel, twòp atachman menn, ou damou twòp vit, wap fè fanm nan demakew bro, pran sanw, antanke gason ou sipoze enprevizib, moun nan pa oblije konn tout sa ou pral fè tout tan, kòmsi depiw leve maten an la, moun nan gentan konnen se mesaj ou kap moute sou telefòn li a tèl lè, li pa oblije konsa tonton, dèfwa fòw bal ti ratman tou. Si l enterese pou l tcheke sou ou, pou l di sak pase apa m pa tande entèl, banm eseye tèks se pou m konn kòman l ye. Donk esa l ye frè, se sa le game, ou menm si w al fon lòt bagay, sa se ou, sa se pwoblèm pa w. Fanm ap fenk kare deteste w ok, men mwen menm m ba w teknik lan. Kèlkeswa nèg ki flannè, nèg k ap moute moun adwat agoch, se teknik sa w aplike frè, e pa maji non, nèg la konn kòman pou l kanpe. Pou l domine fanm nan, pou l kenbe l nan panse l, se sa k mantalite alfa. Men pa annik wè moun nan gen tan kouri atache avè l yon sèl kou a. Non, bagay yo pa fonksyone konsa. Depi w konsa, met nan tèt ou non w pa ekri nan lis jèn jan frè. Ou se mawozo, gwo beta frajil, gwo bout tonton! Beta frajil, rèk la, se ou l ye. Ou konn kilè ou ka met tèt ou nan lis jèn jan? Se lè ou fin gade videyo sa. Ou kòmanse aplike sa k ap di yo. Donk apatidela, ou ka di bon la, m sou wout la. Paske fi an kòman l ye frè? Nèg kap di pranm pranm pranm nan li pap ret sou li non e nèg kap di pa pranm pa pranm pa pranm nan e dèyèl lap kouri wi nèg kap di pranm pranm pranm nan kap kouri dèyè fanm nan fè makak la li pap ret sou li se nèg kap di pa pranm nan nèg kap kouri pou li a se dèyèl lap kouri se sa le game donk ou sipoze konn sa menn dezyèm gwo erè ou pa dwe janm fè lè wap koze avèk yon fi se. Pa fòse l reponn mesaj ou. Ou ekri moun nan ou wè l online li pa fè w repons, poze w. Pa mande l poukisa l pa fè w repons. Pa fè erè sa frè. Li wè l pa reponn ou e l konn sa tou. Ou pa bezwen raple l. Mesaj la sou telefòn li l ale wi. Telefòn nan nan men l bro. Donk sa vle di li chwazi pa fè w repons. Osi senp ke sa. Ou menm antan ke bon mawozo beta frajil, ou tonbe plenyen, voye plizyè mesaj alafwa, o wi apa m ekri w ou pa fè m repons, poukisa bebe, sa m gen avè w, m deranje w, nanani nanana. Men non frè, pa fè makak sa. Fanm nan vin wè kòmsi ou son moun ki dekouraje, san zespwa. On moun ki pa gen anyen ke l ap regle. E pa bliye, gon pakèt beta konsa nan kontak li deja, k ap plede anmède l chak jou ke l ap inyore. Ou menm ankò, an bon mawozo beta frajil, ou vin anplifye kontak li tou? Non mesye, m vle nou sispann. Dèfwa nan atitid nou mesye, nou konn gate medam yo wi. Nou konn met fi a sou on pyedestal menm, nan betiz ke n ap di l, O wi, pami tout fanm ke m rankontre, se ou k pi bèl, premye fwa m fon rankont konsa, patati patata. Lè konsa menn fanm nan konn santi l sou yon pakèt afè wi pandan wap desann tèt ou ap leve l konsa donk sa vle di ti mesye m vle n met karaktè an dòm sou nou konnen se gason ou ye frè konsidere tèt ou kòm ou wa ou ekri fanm nan li pran inèdtan pou l reponn ou ou menm pran sizèdtan pou w fè l repons epitou lè ou fenk ap koze ak yon fi pa janm ekri l plizyè mesaj alafwa. Ou ekri l yon mesaj, tann li reponn ou. Apre, w a ekri l ankò. Menm ke l te pran yon jounen pou l reponn ou, ou menm pran de twa jou pou w fè l repons. Fè l santi ke w pa twò enterese. Ou pa gen anyen pou w pèdi, brother. E sa k fè m toujou konseye n mesye, toujou, toujou toujou, chèche yon bagay pou n fè. Chèche yon okipasyon bay tèt ou pou w jere tan w menm. Lè konsa lespri w ap okipe, so w pa p vrèman gen tan pou w konsantre w sou yon moun ke w fenk kwaze. Donk e sa k fè moun nan pral respekte w. Paske moun nan toutotan w ap kouri dèyè l, Se kouri lap kouri pou ou e tout otan wap kouri pou li se kouri lap kouri dèyè ou. Dèfwa menm yon zanmi ke ou genyen wi, dèfwa wap plede anmerde l twòp vire tounen ou lakay li, lap vin kòmanse pa ba ou valè. Kidonk anpil fwa fò w rann tèt ou rar menm pou moun chèche w tou. Donk vwala, tèlman gen bagay pou m ta di ti mesye. Antouka, m pa vle videyo a twò long. Donk rapidman nap pase sou twazyèm Pi gwo erè ke ou pa dwe janm fè lè wap koze avèk yon fi, se pa chouchoute l. Non, pa fè sa mesye, sa pa bon menn. Ou fenk kwaze moun nan, ou gentan ap di l bèl bebe, bèl manman, be, be a e ankò wi menn. Ou ka imajine w, bagay pou ta di mennaj ou, se li wap di moun nan pandan ke ou fenk rankontre l. Bon, gad yon nèg, men, men li, bebe de mwa, bebe de mwa. Bèl peyi.
Ou konn sak plis tris nan istwa lan se ke majorite gason ap fè betiz sa wi. Se yon bagay ki grav wi menn. Ou fek rankontre yon moun, ou pa konnen lan pent ni an penti, pou wap chouchoutel nan nivo sa? Ah monchè, wap pale a moun lan senp, avèk yon politès, o fur et à mesure, si moun lan baw bo pou chouchoutel, ou ka fèl. Paske medam yo frèm kijan yo ye, lèw fek ap pale avè yo, gon tès ke yo pasew san ou pa menm rann kont wi, pou yo wè si ou menm jan a bann mawozo beta frajil ki nan kontak yo menn. Donk sa vle di gon diferans. Ke yap chèche, pa bliye la femme est hypergamy, kote l wè diferans lan se la l prale, kote l wè superiorite a se la lap met tèt li, nèg ki konpòte l tankou gason an se dèyè l ke lap kouri. Donk vwala ti mesye, sa vle di travay ke map fè pou nou la li ekstrèmeman enpòtan, m pap mande pou n peye m, men yon sèl fason ke n ka ankouraje m pou m kontinye travay sa a, se like videyo a, kòmante anba videyo a e pataje l bay kantite moun ou vle, epi. Abone. Paske objektif lan se ede jenès lan kwè nan tèt li, devlope tèt li, konn kòman pou sedwi yon moun, e konn kòman tou pou kenbe yon moun bò kote w. Brèf, lè ou son gason ki fenk kwaze ak yon fanm, gen bagay ke ou pa dwe di l menm pou blag, gen de fason ke ou pa dwe trete l paske ou pa konnen l menn. Ou pa ka gen tan ap di l manmi, bebe menn. Sa sa vle di? Ou konnen l? Ou ka pran gwo malonèt wi menn. Ekri moun nan senp frè m. Ok. Donk vwala, m panse apre video sa, anpil. Pil moun pral chanje sitou nan sektè jenès maskilen an. Pa bliye jan nou toujou dil kite yon like, kite yon kòmantè e pataje video a le maksimòm bay kantite moun ou kapab. E ou konn sa wap fè abone yon fason pou pa rate anyen. N a rewè ankò pou yon lòt video.